Bonjou bonswa tout moun, se toujou nan non dlo van ak dife nan non 4 fas latè, mwen Karen Leon Dyabre Kafou 21 da Gibolo Gwe Disipa So Gwe Twazyèm nan Pere Black Diamond The Goat pran plezi pou salye tout moun kap gade m kap koute m sou platfòm sa ki se Aya Bonbe nap di Aya Bonbe Aya Bonbe Aya Bonbe. Jodi a, sou kokenn chenn plezi pou nou kapab ansanm e pou n diskite. Espesyalman, nou pral pale sou koze kriz global ki genyen jodi a, kriz entènasyonal, lagè ki pete ant Israyèl, Etazini ak peyi Iran. Nou pral mete chita yon lòt kalte analiz pa rapò ak pwoblèm sa a epi nou pral eseye gade ansanm ake ou Kisa bagay la ye? Fòk nou di w ke atik sa yo nou pral diskite, diskisyon sa nou pral fè a, li chita yon bò sou ansanm analiz Le Monde Diplomatique, ansanm analiz Wikipedya, ansanm ansanm analiz ki chita sou gwoup BRICS la avèk de lòt analiz, analiz m vle di New York Times. Moun ki reviw tou soti yon entèvyou sou istwa militaris ameriken. Kifè lajounen jodi a, nou pa sèlman pral pale de kriz la, men nou pral rantre yon ti kras pi fon nan nannan bagay la epi gade ansanm avèk ou menm Janm renmen di a kisa bagay la ye. Kisa bagay la ye? Jan nou di nan jan nou di nan nan tèks ki pou entwodui ti chita pale sa a, nou di Trump genyen, Donald Trump genyen gè a. E m pral eksplike nou de fil an egui poukisa nan modèl analiz pa mwen menm, Aya bonbe, Donald Trump genyen gè a. An n gade ansanm pou ki sa nou di a, nou chita analize tou an konsa. E nou pral gade divès kalte relasyon ki genyen ant kriz militè ki genyen nan Mwayen Oryan an ansanm avèk labous, zafè ekonomi, zafè lagè, zafè petwòl, ki jan tout bagay sa yo, yo makonnen ansanm. E nou pral wè ke Tout dokiman nou pral gade la yo, yo gen anpil pozisyon politik ladan yo, ni de gòch, ni de dwat, kit se analiz sou ameriken, kit sou se kalte kritik ki fèt sou sa. Nou pap pran pyès pozisyon, men nou pral di aklè kisa nou konprann epi n ap rapòte kisa nou wè nan sous yo. Epi fè nou konprann lide yo, mete zouti nan men w ou menm pou w tire pwòp konklizyon w. Ekskize m. De twa dlo an mous dan, kisa sa vle vle di, kisa sa ye menm? E nan moman n ap pale a, kote kout bal ap voye, Etazini, Izrayèl desann al voye bal sou Iran, Iran repliye, li replike, li voye bal e Se pa ti koze. E, operasyon sa a, yo te rele l Epic Fury, ki se te yon atak tè pwisan ke yo te fè sou Iran, nan lide pou atak sa a li menm, trap de non bat je, li te bay rezilta aneti, aneyanti peyi Iran. Men sa rive ke yo tiye gid siprèm peyi Iran an, Ali Khamenei, men se pa Tout bagay la sa, se yon gwo gwo gwo evenman sa ye, paske lè w touye yon gwo yon gid siprèm yon peyi, e Iran li menm, li pral reponn dan bang, li fèmen detwa Òmouz lan totalman, pou bato ki soti nan peyi oksidan depi 12 mas pa rantre nan peyi ou a e yo atake 21 bato nan dat sa a pou te anpeche yo antre. Pa egzanp, Skylight se youn nan bato ki te viktim anba kout bal peyi Iran. Men fò mwen di nou, Detwa Òmoz la se 20 pousan gaz nan mond lan ki pase la. Sa ki pral lakoz ke. pri gaz la monte, kote jodi a la a, baril petwòl la li 126 dola ameriken pou yon baril petwòl. Ann eseye konprann. De twa Òmoz lan, se yon gwo gwo gwo gwo gwo mòso nan zafè gaz nan limanite paske gen anpil. pil lajan, anpil gaz ki pase la, e gaz la ki se yon pwodui transvèsal, otomatikman l monte, plizyè lòt bagay pral monte. Manje, angrè, trafik, etsetera, se pi gwo dezòd bagay sa ye nan ekonomi mondyal la depi 1970. Ann gade. Iran tou fon zak entelijan, li pa fèmen detwa Ormouz lan pou tout moun, li pèmèt 2 bato chinwa avèk zanmitay li travèse detwa Ormouz la. Se yon zam jeopolitik trè presi ke Iran itilize pou l kapab batay kont Israel avèk Etazini. E poukisa Za bagay sa a rive nan nivo sa l ye a la lajounen jodi a. Toujou gen kriz, men se pou lapremyè fwa nou wè bagay la rive nan yon nivo anraje konsa. Pierre Sassine nan Le Diplomate, li pral eksplike nou sa trè byen. 7 oktòb 2023, kote nèg yo te al atake peyi Iran, nèg yo kraze tout espwa Akò Abraham yo, kote yo t ap inyore pwoblèm Palestin nan, epi yo t ap voye bal sou Iran, kòm si pwoblèm nan pa t la. E sa ta pral lakòz ke pa pral gen yon gè pa pwokirasyon ki pral fèt ankò, kote moun ap itilize lòt peyi pou goumen, men se yon bagay dan pou dan, figi pou figi, kote ke Leta ak Leta ap voye kout bal. E kote sa pral enteresan an, Se lòske moun yo te konn ap voye toye a dan yon premye tan, lajounen jodi a, yo desann sou teren an, zam alamen, y al voye kout bal. E ki enpak oubyen kisa sa vle di pou peyi Etazini? Paske m sonje, Gouvènman ameriken an t ap eseye retire kò l nan Mwayen Oryan an pou l te ka konsantre l sou Lachin, Lazi, etsetera. Yo te rele sa pivo pou Azi a. Si nou makonnen sa ak sitiyasyon global la, nou kapab wè se yon gwo kou pou Etazini kote yo pral oblije tounen fòs militè prensipal nan zòn nan, yo oblije voye bato lagè toupatou pou al pwoteje la e bato komèsyal yo. E, ti peyi ki nan zòn nan, tankou Siri, Liban, Irak, twouve yo nan yon sitiyasyon difisil, yo pèdi grandèt majè yo, yo tounen de gwo teren batay san ke yo pa t mande sa. Misil ap travèse yo, yo pa gen anyen yo ka di. Se yon kokennchenn tèt chaje, pandan peyi lwès yo ap itilize, e espesyalman Etazini, ap itilize tout gwo mwayen pou batay kont Iran, men lòt bò nan mond lan ap konstwi yon lòt fò ekonomik pou pwoteje tèt yo. Pa gen zam, men gen lajan, gen sistèm ki fèt pou kontre kare Etazini espesyal. E jounal Monthly Review an pral pale nou de sa aklè. Li pral di istwa Etazini baze sou militaris ak enperyalis, Etazini Etazini fè 251 entèvansyon militè depi 1991 e li gen plis ke 800 baz militè nan mond lan, dapre atik sa a. E tout fòs sa a se pou soutni sistèm kapitalis la nan mond lan, e pouvwa dominasyon sa a fè ke anpil peyi nan mond lan di, Gyèt, poukisa m pa t al voye kòb nan BRICS lan? Brics lan ki se Brezil, la Chine, Afrik di Sid, Iran etc. E rapò, gen de rapò ki pral montre ke yo grandi anpil e kèk peyi tankou Emira Arab Ini pral rejwenn yo e dedolarizasyon an pral vin mak fabrik Brics lan e miltipolarite a pral vin yon gwo zouti pou mond la avanse paske yo bouke avèk koze Etazini kap mete tarif sou yo, mete pye anba gagann yo Tout la sent jounen. E si yo pa itilize dola, si yo pa itilize sistèm swift lan, Etazini pap ka bloke lajan yo, pap ka bloke yo konsa konsa. E rantre nan BRICS se achte, se tankou achte yon asirans kont sistèm sanksyon leta ameriken ap mete sou ansanm peyi. Men sa k pwoblèm nan se ke BRICS lan pa yon blòk initè, kote peyi yo yo pa fin gen twòp dakò ak lòt. Iran, pa egzanp, BRICS se yon zam ofansiv pou goumen kont Etazini avèk peyi Lwès yo. Sa l klè pou Iran ak Larisi, pa egzanp. Men lòt peyi, tankou Emira Barayini, End ak Arabi Sawoudit, yo se gwo zanmi Etazini, gwo patnè Etazini k ap jwe yon double je, kote yo nan BRICS tou e yo vle kenbe bon relasyon avèk Etazini pandan y ap konstwi pwòp endepandans finansye yo. Yo gen. Yo gen de pye yo nan yon grenn soulye e yo sou yon chen ki gen kat pye ki vle mache nan kat chimen. M espere nou konprann. E, malgre tou, sa rete yon gwo chanjman nan balans pouvwa mondyal la, BRICS la stil rete yon fanmi ki pa gen gwo amoni e yo ap konstwi yon opsyon tankou End, Emira Arab Ini avèk Arabi Saoudit pou si Etazini ta frape pye l sou yo tout bon vre. E nou menm k ap koute, ki jan nou resevwa enfòmasyon sou sa? E la a kounye a la a, m pral montre nou ki sa medya ak pwopagann nan fè sou sa. E ann gade entè, ann gade entèvyou Manufacturing Consent lan, entèvyou sou trantyèm anivè, anivèsè liv sa a, ki pral pale nou de, de, de, de kesyon pwopagann nan e k pral pale nou de senk filtè ki genyen nan zafè pwopagann. An n tande. Premye filte a, se pwopriyete medya yo, pwopriyetè medya yo, dezyèm nan se anonsè yo, konpayi k ap peye pou piblisite yo, twazyèm nan se sous ofisyèl gouvènman yo, katriyèm nan se atak oubyen presyon kont jounalis, Epi senkyèm nan, se kreye yon gwo modèl laperèz ofisyèl kont tout moun, oubyen islamofobi, ayisyanofobi, risofobi, se de sistèm de dominasyon ke yo mete kanpe pou goumen kont Ayisyen. Filtè sa yo, makonnen ak entelijans atifisyèl, makonnen avèk de algorit atifisyèl, yo itilize yo pou voye de fake news sou telefòn ou, sou laptop ou, toupatou, Pou w goumen, ni medya de goch, ni medya de dwat ap fè menm manipilasyon sa pou kenbe mas pèp la anba gagann, pou pèmèt ke y ap goumen, epi elit la li menm, l ap pwofite de sitiyasyon sa. Ou konprann sa m di nou an? E jan de sitiyasyon sa yo, se de sitiyasyon ki vrèman terib pa rapò a sa bagay la ye la jounen jodi a la. Avèk rezo sosyo yo, jodi a, m ka rantre sou nenpòt sit, m ka fè nenpòt kòmantè, m ta sipoze ka pi lib pou m jwenn plis enfòmasyon, pou m ka diskite, etsetera, men se pa sa l ye. Paske modènite a, sistèm kapitalis la, pa pèmèt ke tout moun viv dwa grandèt majè yo kòm sa ta dwa. E se kontrè a ki egziste, e nou gade ki jan Jounalis, dwa pou zafè lapawòl pa egziste pa egzanp nan yon peyi tankou Etazini, gen de moun yo fèt sot dènye rapò yo, yo fèt sot koupe rezidans yo paske yo t ap kritike gouvènman Trump lan sou entènèt. Sètadi de moun ki t ap kritike gouvènman Trump lan sou entènèt, yo pèdi dwa grandèt majè yo pou sa, yo retire rezidans yo e yo sou depòtasyon lajounen jodi a. E modèl pwogramasyon pou divize nou dapre done pèsonèl sa yo, fè moun yo konnen ki modèl laperèz nou genyen, ki modèl kòlè nou pataje, ki modèl jwa nou pataje, e yo konnen egzakteman ki bò pou yo manyen pou yo kapab pou yo kapab e kreye sistèm divizyon sa a ke n ap pale a. Kisa bagay la ye? Kisa bagay la ye janm renmen di an? Bagay la, bagay la senp. Se ke gen de peyi tankou Dubai, gen de peyi tankou Bahrein, gen de peyi tankou Arabie Saoudite, gen de peyi si m ta kapab di tout peyi Emira Arab Uni yo, gen de peyi tankou Iran, jodi a la ki gen de asansyon ekonomik k ap grandi. Pandan batay sa a pete nan detwa dlo Òmouz lan, gon lòt modèl lagè k ap fèt nan tèt chak sitwayen k ap fè nou aksepte modèl politik elit yo. E mentnan, peyi sa yo nou sot site la yo, yo se de peyi potansyèlman ki kapab, depase Etazini nan jou k ap vini yo. E n ap raple, daprè done statistik yo, yon peyi tankou Iran, li mete plis enjenyè sou mache a ke ni Lafrans, ni Lalmay. S on gwo koze wi. Iran mete plis enjenyè sou mache entènasyonal la ke ni Lafrans, ni Lalmay. Sa vle di ki sa? Lasyans, lateknoloji ap devlope nan zòn sa a, lajan, gaz la kreye. de opòtinite pou peyi sa yo, nivo edikatif peyi yo k ap grandi chak jou, nivo skolarite timoun yo k ap grandi chak jou, nivo swen pou tout moun k ap grandi chak jou nan zòn sa yo, fè ke yo reprezante yon menas potansyèl pou otorite, pou sipèpwisans Etazini. Lèzetazini pa ka rete sipèpwisan si li gen miltipolarite sa a k ap devlope, kote ke ansanm de peyi sa yo, yo ap tagèt li pandan l gen Lachin ki gentan ap tagèt li de manyè ekonomik, pandan l gen Larisi ki gentan militèman ap tagèt li, pandan ke li genyen

Pou petongue pou detwi peyi sa yo ekonomikman. Iran pa menm konn nan ki sa l ye a. Lè m di Iran pa konn nan ki sa l ye a, se dan le sans ke Iran e Israël yo antre nan yon jwèt echèk, yo antre nan yon kalkil global, yon sistèm fè pou itilize yo kòm levye pou detwi ekonomi de lòt peyi emèjan pou pèmèt ke Etazini toujou kenyen sipremasi a. Gade ki sa bagay la ye. Se ansanm de enfrastrikti ki sib yo, enfrastrikti enèjetik, kote ki gen pou gaz, se la kout misil yo ap voye. Se ansanm de bagay ki ka pèmèt peyi nan rejyon an, paske li devlope ekonomikman, Se yo menm ki ap atake. Men fòl klè. Kalkil lan fèt klè. Kalkil lan konnen ke pa rapò ansanm dalye, ansanm de baz ke Etazini gen nan rejyon an, ansanm denfrastrikti, ansanm denterè ke Etazini gen nan rejyon an. Mentnan, yn fwa yo atake Iran, yo pa, sèt istwa yo inyore pwisans militè Iran an, se manti. Yo konnen, yn fwa yo atake Iran, Iran ap voye kout bal nan zòn sa a paske Etazini twò lwen, l ap atake enfrastrikti amerikèn ki nan rejyon an. Enfrastrikti amerikèn sa yo, yn fwa ke y ap atake, se espas aeryen peyi sa yo, souverènte yo k ap vyole, de lòt bagay ot ke enfrastrikti amerikèn yo k ap frape anba kout bal, k ap pèmèt ke gen yon reta ekonomik pa rapò a Etazini k ap kenbe. Dikou, sèt gè, sèt fas de lagè ke nou wè jodi a ke kòmsi n ta di kout bal ap voye, Ni Iran, ni Israel, yo antre nan yon bagay ke yo pa menm konnen, y ap jistifye yon ejemoni amerikèn endepandaman de lè volonte. Lèzetazini jwe sou hèn Israel pou Iran pou l fè ke Israel atake Iran. Lèzetazini jwe sou ògèy Iran e sou tenasite l, kapasite de rezistans li pou Iran. voye kout bal nan rejyon an e seriz sur le gato se ke li menm ekonomi Israel, ekonomi Iran, ekonomi ansanm de peyi du Golf yo yap pran kout bwa la nan moman an yap bese e ekonomi pa ap kontinye grandi lap toujou gen modèl ejemoni an paske jisteman, jisteman se sa la kestyon se pèmèt ke gen anpil moun ki rete fèb epi yo menm antanke pèp pou yo kontinye grandi, e sesi, se pa nan touye 4 mil moun, 5 mil moun, 20 mil moun, 30 mil moun, men se nan kreye de gè pou ansanm denfrastrikti ki ka bay lavi ekonomik avèk de nanchon, yo detwi, e yn fwa ke yo detwi, yo menm y ap toujou ganyen modèl. Modèl sipremasi sa a sou ansanm de peyi nan mond lan. M ap di nou mèsi paske nou te la avè m. Mwen salye pwofesè Sandy Larose, mwen salye Efren, mwen salye tout moun, Roselande, ki te jwenn nou. On pi bèl randevou.